Bonjou bonswa sa depan de ki kote ak kilè ke wap swiv bèl pwogram sa sou planèt tè sa non pam se Alce Elifèd mwen se yon chèrchè istoryen poliglòt entèprèt e pwofesè de lang jodia atravè pwogram sa ki batize louvri je nou nou pral wè avèk ou kisa lesklavaj ye m toujou di nou pou nou byen konprann lèchoz Map al fèm fè avèk nou yon payko e rapèl istorik avan nou rantre danble nan sa ki konsène la spirityalite. Map salye d'une manyè trè trè spesyal tout moun kap swiv pwogram sa sou sètèn stasyon radyo ki releye nou deja nap di nou yon trè bòn ekout.

Yo achte, swa yo pran pa lafòs de gwoup moun pou y al vann nan yon lòt tèritwa pou yo fè yo fè de travay par la fòs, sa yo menm rele de travaux forcés, e yo itilize yo kòm de betay, sa vle di tankou bèt ke yo gade yo, e pafwa pli mal ke bèt. E yo vin pwopriyetè moun ki achte yo a, e moun sa a se mèt yo. E nou pral wè kòman ke machann ewopeyen yo te konn al achte esklav ann Afrik, jan Arab yo te konn ap fè a, pou y al vann yo lòt kote. Se te dè milyon abitan yo te konn pran swa nan lwès epi nan sant Afrik la pou yo transpòte yo vè Lamerik, kote kolon ewopeyen te konn bezwen ouvriye alepòk Sa vle di esklav pou plantasyon kafe yo, kann yo, koton yo, kote yo te transpòte Afriken sa yo, ki vle di nwa yo, nou menm, dan dè kondisyon epouvantab, e anpil nan nou te mouri o kou di vwayèj sa. Se sa yo rele la trèt dè nwa, ke nou gen pou nou wè avè w nan yon lòt pwogram. Raple byen ke m di ke yo te trete nou tankou bèt. Sa vle di nou se inimen, nou pa moun, nou pa gen nanm. E m sot pale de la trèt de nwa, nou gen pou nou wè l'abolisyon de la trèt an 1815. Tout sa se nan lòt pwogram. Men m ap di nou ke lesklav se youn nan kèl pati de listwa mondyal ki fè, ki pli doulourez. Ke moun te kapab li e istwa sa yo tris anpil. E kesyon nou te kapab poze, eske esklav toujou egziste? E nou kapab di ke lagè, non sèlman lagè, lè gè, paske gen anpil gè ki pase, lè diktati, e la relijyon doun manyè trè spesyal, e se pli gran fòs

Gen yon sijè trè spesyal ki enkli la relijyon. Esklizivman m gen pou m pale nou de la relijyon. E m ap di nou ke la relijyon se yon mwayen epi yon metòd de zonbifikasyon legal ke yo itilize pou rann lòm dou e inyoran. Paske lè ou pa gen libète de panse w. Ou bòne lespri w, ou se yon moun ki pèdi sa k rele la lisidite. Menm si fizikman chèn nan pa nan pye w, men ou se yon esklav mantal. Ban m yon ti limyè mèt, ban m yon ti limyè pou m wè sa k ap pase. Ban m yon ti limyè mèt.

Pou nou jwenn yon moun k ap ede nou louvri je nou pou nou ka retire tout entoksikasyon e libere lespri nou de tout alinyasyon mantal e kiltirèl ke ou mete nan tèt nou depi dè syèkl e choz ki pa fasil. M ap ouvri zye nou, m ap pote limyè pou nou.

Sa vle di ki pa lib. E, m ap di nou, depi lontan ke lesklav te toujou egziste dan Lanpi Women an e an Grès. E, vè lafen di Mwayennaj jisko diznevyèm syèk, dè milyon Afriken te kaptire e yo te mete yo an esklav. Afriken sa yo, nwa sa yo, ki se nou menm. Yo te konn fè nou travay. Trè di. Bat nou. E andeyò de baton nou te konn pran, yo te konn tiye nou an ka nou vle revòlte. Hum. E osinon an ka de fuit lè nou vle sove, yo te konn tiye nou osi. Make nou, tanp, fò yo mete tanp, tanp yo sou nou ak pase fè dife, make nou menm jan yo make zannimo. E se tout sitiyasyon yo konn te, yo te konn swiv, sibi anba men blan sa yo. M gen kèk pwogram pou m pale de tretman esklav yo te konn sibi nan men blan. M pap gen tan paske nou pa gen ase de tan pou sa. E sitiyasyon l tris e doulerez lè n ap al tande tretman yo te konn pran anba men blan yo tanke esklav. Mizè nou te konn pase tout ak de tòti yo. E kòman kòman yo te konn trete nou tankou esklav? E Afriken yo, lè y ap transpòte nou ann Ewòp, ou sinon y ap transpòte Afriken yo ann Amerik, yon ka nan youn sou kat, sa vle di 1 ka, youn sou kat te konn mouri nan travèse a, au cours de la mer. E gen yon moun ki te sot ekri m, li mande m pou m fon ti pale de kòd nwa. M pa p gen tan pale de kòd nwa, se te an 1685. E, yo te konn bat nou lè nou pa respekte prensip kòd nwa. Yo te konn di e sa yo rele 4 pikè. Yo konn rale nou chire nou. Sa pral depan de prensip ke nou pa respekte a. Si nou pa respekte tel prensip ki nan kòd nou a, n ap sibi yon ak de tòti.

Men se pa tout moun ki jwi privilèj sa. Anpan de pou nou eseye ouvè je nou, ouvri lespri nou pou nou kapab konprann kèk bagay, sètèn choz, lè blan vini l moutre ke avè nou vle ede nou. E, te ban nou an pasan kèk peyi ki rich gras a lesklav yo te konn achte, gras a nou menm esklav nwa dafriken. Lè w pran Lèzetazini, anpil antrepriz te rive kreye e fè peyi sa a. trè trè rich gras a esklavaj. Sa pran Morgan Keyes, My Life, e sa gen anviwon 350 an, ke se de esklav ki fè sa li a. Se la magazin Harper ki fè soti sa an 2000 fè konnen ke Lèzetazini te vòlè plis ke 100 mil milya de dola antre 1619 e 1865. M gentan wè anpil moun kòmanse sezi la. Gen osi nan Angletè, de 1500 a 1800, 12 milyon Afriken te vann la. E yo te konn al achte yo pafwa. Yo te konn achte yo. Bon, e gen sa yo te konn achte ansanm avèk machandiz. Esklav ki pa gen chétif yo, ki pa t tèlman twò gwo, de wotè. Manke valè, yo transfere a machandiz. Pafwa yo konn ap achte yo a 5 dola. M pral montre nou pou nou ka evalye. Yo te konn vann yo a 32 dola. Achte yo a 5 dola, vann yo a 32 dola. Nou wè ki benefis sa gen? E... Nou gen twazyèmman la Frans. ta rapòte 1,6 milyon. Lafrans se aktè majè nan pati sa a. Yon moun ki fè listwa ka twouve sa an o XVIIèm syèk, sa Lafrans te reprezante an matyè de chif. Nou gen Peyiba epi nou gen Pòtigal ki se premye peyi, Pòtigal se premye peyi ewopeyen ki te enplike nan la trèt de nwa. N te pale de la trèt dè nwa de di kenzyèm o diznevyèm syèk. E 4,5 milyon esklav yo te transpòte vè Lamerik. E tout bagay sa yo, gen anpil istwa ki ankle ladan, m pap gen tan antre nan tout detay. E se yon ti rapèl istorik m ap fè ansanm avè nou. Nou gen Lespay, 1992, m ka di w se premye peyi kolonize. Noir nan mond la. Konprann? Se youn nan premye peyi kolonizatè nwa nan mond la. La nou ka konprann, bon te gen lòt peyi nou te ka site, bon m pran peyi sa yo sèlman. E pou nou ka wè lè lòt sa yo k ap di gran peyi, konprann pou yo ede nou. Ede nou de kisa? Sa vle di si nou pa ouvè zye nou. Pou n retire tèt nan sitiyasyon sali a la, pa gen okenn blan k pral retire nou la. Se nou menm nwa, nou te fè de lagè de lendepandans, chèn nan soti nan pye nou, yo foure l nan tèt nou, nou toujou, nou ankò esklav. Ban m yon ti limyè mèt Ban m yon ti limyè pou m wè sa k ap pase

Poukisa nèg pa ka manje Poukisa yo mande lanmò Jan yo di N ap apwoche nou timidman vè lafen de pwogram sa a. Pandan ou konnen m toujou renmen touche kèk paj nan listwa de la revolte des noirs, kòman nou te pran endepandans nou pa la revolisyon, e ou konnen

Revòlt la te jeneral. Lòm, nou te pran desten nou nan men nou. Sa ekri dan listwa, pa rit vodou. Nou te deside pran le, fè le mawonaj. Si nou te deside fè pa chèf Boukman, euh, nou, nou konnen nou se premyè repiblik nwa. nan mond sa a, men il resanb ke sa pa sinifye anyen pou nou. Sa pa sinifye anyen pou nou. An 1801, tout dat sa se dat nou dwe konnen ke peyi a, nou te deside nou pou nou fè sa k rele l'abolisyon de l'esclavage. N ap soulinye lotonomis se sa k te nan panse tout Nwa ki t ap lite. E Tousen Louvèti te deklare avèk lòt ewo ke nenpòt Afriken ki touche sòl sa a li lib. 1802, Napoleyon te voye yon ekspezisyon. pou te vin retabli lòd nan peyi a, byen ame. E an 1803, lame endijèn ki te mennen pa Kristòf Petyon Desalin te kanpe dan di, dan fè pou te ban nou lendepandans, premye janvye 1804. Dat inoubliyab dan listwa. Nou p ap ka gentan pale nou de batay ki te fèt dan listwa. Trè ki trè zenpòtan nou gen pou nou pale byento lè n ap pale de listwa peyi nou, se mizè esklav yo te konn pase. Ke m raple atansyon nou, ke m di nou ki trè di pou nou koute. Men fò nou tande, letan ke nwa pou nou wè sa gran paran nou, ansèt nou yo te konn pran anba men blan pou jounen jodi a, se menm blan sa yo ke n ap onore e m ap pale nou kòman batay la te kòmanse e kòman l te fini. Revòlt esklav la, se te pwazon, lenfantisid, konplo, le marronage, etc. Se tout sa nou te met tèt an nou ansanm pou nou fè pou nou libere peyi a. Lè chèn nan nan kò nou, nou oblije anplwaye lafòs fizik. Men lè se nan panse nou, se je nou pou nou ouvè klè lespri nou pou nou retire l. Se te zanmi pa w la, Alce Eliphène, k ap remèsye w dèske w t ap suiv pwogram sa e ki ap di w a trè byento. Ban m yon ti limyè mèt Ban m yon ti limyè pou m wè sa k ap pase